Ofri ke w gen lòt chwa nan lè jan n di la. Nan zòn kote w ap pral desann. Nan zòn kote w ap pral desann nan. Epi ou te chita, ou chita yon ti kal pi alèz. Pa rapò a nonb de moun nan. Eksetera. Men nou wè gen konpayi sa yo k ap ogmante toujou. sou depatman an. Donk nou pa gen kontra de pwomosyon a youn nan yo. Donk se sa k fè nou pa bay egzanp men nou konn vwayaje nan yo.
Òdinèman, lè w ale ou fè yon tikè nan bis sa yo, ou pa prete atansyon a anyen direktè. Ou nèk ke yo di w tan, si se 1200 goud li te konn ye lontan, kounye a la li vin desann a 1000 goud, gen yon konpayi otobis ki bay li kounye a la.

Monchè efektivman m rive anwo a nan restoran kote mesye yo yo moun yo chita a yo fè skal la vè dizè edmi konsa m pale m di yo ke m poko m gon pwoblèm m pap ka vwayaje aswè a bon gen youn nan anplwaye yo ki pran tikè a nan men m epi li pran nimewo telefòn mwen li di lè lòt anplwaye a ki responsab la vini vè onzè edmi la bay li misye ap.

Se 130 dola ayisyen ki kelke choz kanmenm paske lajan pa fasil. Se yon lòt 130 dola pou jwenn pou vwayaje ankò.
Yo estime ke mesye Patrick Cochrane yo se bay vòlò Galicia ap fè, paske yo te fè sa deja. Yo fè yon bagay deja, m pa poko janm di yo anyen. Te gen yon epòk, yo di w y ap al fè yon tiraj, yo vann w yon biyè 2 dola ameriken Pòtoprens. M gen nenpòt 5 biyè sa yo.

M ap retire non konpayi ladan l. Ou menm ou te gen tout dwa w pou te lonmen non konpayi, eksetera, paske se ou k pou viktim de sitiyasyon an. E m panse ke moun oditè oditrice k ap tande emisyon an la tou y ap konprann reyaksyon w lan. Men mwen m pral pran l nan yon kad jeneral. La m pa pral site non konpayi. E mwen m panse jodiya, kiltirèlman nou menm isi nou pa pran le tan pou nou. Li ti detay yo. Li ti detay yo. E onètman, e.

Ki vin achte yon tikè, moun nan pa konn li, li konnen pral vwayaje a 2 zè di maten. Ok, ok, donk moun nan si l pa konn li, l pa pral pote atansyon ki ti detay ki genyen ki ekri nan tikè a sou pa vwayaje eksetera. Ok, men gen moun ki gen dwa di bon yo te ekri l pa gen pwoblèm. Men mwen menm pou ka paw la ki yon ti jan spesyal yon jan paske m panse kote moun yo iresponsab kanmenm paske gon moun ki pran tikè a lan men w, byen avan pandan ke ou te vin di ou gen difikilte ou pa ka vwayaje. Sa vle di, bon, kote m te ka konprann ke si se yon moun ki pa vwayaje epi lelandemen li vin de chanje tikè a, lè sa a e gen moun ki gendwa dakò, gen moun ki gendwa pa dakò. Men le, pou ka pa w la, gen yon moun ki pran tikè a. Sa vle di tikè a pa nan men w ankò. Ou konprann?
Donk mwen panse la a, e sa yo, se sa,

Yo gen 3 nimewo telefòn. Ou rele nan tou lè 3 nimewo telefòn yo, i pa disponib. E m montre patnè a nan otèl la la, m di misye wè a ki lè m rele, tou lè 3 nimewo. M montre tou lè 3 nimewo m rele. Sela vle di, non sèlman fizikman m deplase M fin fè apèl yo, m pa jwenn apèl. Epi, konnye a, la m mal nan, fizikman mal nan kote yo ye a. Sa vle di se pa yon bagay ke m fè de bon gre oubyen ke yon kèlkonk. Yo te ka di, ah, mesye, m konnen ke nou pa, yo pa ranbousab, men omwen, ki lè w vle vwayaje? Se konsa m panse te ka yon bagay entelijan.
Gon bagay yo te konn fè nan otobis sa yo odebi. Si w pa pou aji jou a, yo fè w mete 250 goud. Wi, kòmsi yo ka fè w peye yon penalite. Alò, menm la a tou, ka pa m nan t ap di.

Ayi a, mwen panse kòplèt sa ou bay li sou radyo, mwen m pale de li jeneralman, men m panse m ka mande mesye yo pou yo revize 4 la paske sa ka fon, mwen menm tout jèn oubyen tout moun ki envesti ki fon bon ki fon envestisman ki bay moun travay sitou yon moun ki t ap viv lan peyi etranje ki vini ki pran ris ki bay moun travay m ankouraje ou wè m toujou ankouraje sa yo malgre M pa gen piblisite avè l. Yo gen piblisite nan lòt medya. M pa gen piblisite avè l men m toujou ankouraje moun paske kanmenm m gon twa kat moun nan zòn nan k travay kanmenm. Men si kounye a pratik la lese a desire sa ka fè tou yo menm yo pèdi de kliyan e pita yo panse lè kòmsi yo fè on moun on tò on jou yo fè moun nan tò la. Se moun nan yo wè, men fòk yo wè pwomosyon ke negatif ke sa ka fè, paske kisa k rive? Moun ki konn sa kounya a, yo pwal pè achte tikè nan otobis sa a, paske si yo gen yon enprevi, yon bagay de dènye è ki fè yo pa ka deplase, yo pèdi kòb yo. Donk kounya a, sitou kounya gen konkirans, Oh byen sûr gen konkirans kounye a. Gen 2 lòt konpayi kap fè endivin nan. E menm 3. Wi.
Menm 3. E paske wi menm 3 paske kounye a anviwon yo 4 konpayi kap fè li nan. Sa vle di moun nan la pral gade ki konpayi. E se paske nèg nèg sa yo pa konnen. Se sa fè ke pafwa nèg la toujou gon konplèks. Paske kèlkeswa nivo ou rive a, nèg la pa ka pa sijè a erè. Sa depan de kòman l leve a, nan zòn ke l leve a. Mwen m ka di l.

fè tèt mwen favè a non paske m gen lòt opsyon pou gade yon lòt konpayi se pa pou 130 dola a ki pwoblèm nan non se du fèt ke 2 zè du maten m konnen vè 7 è 7 è e kèk m ap deja pòtoprens avèk tout risk ki gen ladan l paske sou tout wout la yo ka bare w vakabon ka asasinen w nenpòt bagay ka rive w ou pran risk lan w al ladan l men konnya la pa mank de respè pou yon kominote pou yon kliyantèl ou chwazi depi moun nan pa vwayaje paske li gen yon kontrent li pèdi 130 dola mesye Patrick Cotulay yo M pèdi 130 dola. Ben pa panse se mwen menm fasil konsa kap al monte bus sa avèk fanmi mwen kap soti ozetazini. Dadou deja pran kòb mwen deja pou tiraj lotri yo pa ban yo pa bay satisfaksyon yo pa fè tiraj. Tout kòb sa yo klase nan mouda yo oubyen nan dèryè yo oubyen nan pòch yo ebyen yo pa janm di pèsòn moun men sak pase men sak pa pase. Oditè ap santi wap pale la avèk on. On fristrasyon, lè m di fristrasyon se on enèveman ki konn rive tout moun e m pral pran lòt egzanp pou n fin a dosye sa a. Toutale a m sot di ke. Lè pou ret bay la baw. Nou pral di, m pran lòt egzanp ki diferan de ka pa w la, men lè n sot di toutale a, konkirans la se nan sèvis la l ye e menm nan pèsonèl la tou k ap kòman l ap bay sèvis la. Wi byensi, paske m raple m kounye a m ka nonmen non l kòm konpayi sa a pa egziste ankò, Tòtigè.

Etc. Monchè yè swa Ayiti se pa emisyon spò nap fè men nou di tout sak fè aktyalite e fòn fon ti ouvèti tou piti menm si n fèmen l la menm Ayiti
jwe yon match avèk Kiba lan Pòtoprens 42 50 49 42 se yon video li fè wi jwe yon match avèk Kiba lan Pòtoprens e Ayiti t ale nou byen kontan sa se kote foutbòl la men mwen menm m pat vle rete sèlman lan kote Foutbòl. E kote ensekirite a sove peyi a? Vwala, se la, se lòt pwen sa yo m te vle touche, pou n te montre jan Vidas wè lè n vle fè yon bagay, nou fè l.
Se sa m te vle, se kote ki konsène tout moun nan m te vle pale. Yon stad ki plen a krake, e dayè nou se yon ti stad nou genyen, nou yon stad ki pa ka pran plis ke 15 mil moun maksimòm, e se 13 mil moun menm.

Se kontwòl de sekirite a tou. Paske yo wè menm nan asansè lòt bò a, yo limite, yo di w men konben moun li ka pran. E pou 50 moun pa vini yo monte nan ti kalich. Wi paske gon pwa.
Asansè an gon pwa l ka pran. Donk, estad la tou, kalkil la, beton an gon pwa. Ke l pran. E gen de, dan le tan, gen de estad ki efondre konsa moun anpil moun mouri. Ok? Donk, e, m ap tande. Mwen sezi a tèlman gen sans direktè.

Men konbyen moun li ka pran. E non sèlman yo kalkile vibrasyon yon vidas, men yo kalkile vibrasyon dan le tan. Wi. Paske yon bagay, pa egzanp, menm yon moto w gen lakay ou, k ap vibre tout tan, premye jou, dezyèm jou, yon mwa, ennan, ou pa reyalize anyen. Men sou dizan, si moto a kontinye ap vibre anndan kay la, se pa menm bagay la. Wi, se pa menm bagay la. Ou menm yo kalkile vibrasyon. 3 moun yo dan letan e moun yo dan stad se ponpe yap ponpe. Yeah ki yon erè tou gon pakèt moun ki pran bale plezi ki lwe konpayi.

E wè, monchè, stad la te plen nan nivo pa li, ant 13 e 15 mil moun, e pa ka pran moun ankò. E yo rapòte n ke moun ki te gen deyò a plis. Ki sa k anndan? Ke moun k andedan, pami lèkèl m gen pitit gason m Reyèl Dezale. Lè misye rele m, li di m yo pral nan match. M di misye, al gade, men m pa kwè w pral nan match. Paske rantre a dabò. Non, paske tikè yo te gentan fin vann. Pèp la te swaf. Bon bagay konsa ou konnen bon imajine w ke moun pa desann nan zòn sa yo sou se pa moun zòn nan se pa gen nesesite mwen si m te la m ta pwale sèlman m te fè kalkil m te di m pa ta pwale a machin mwen wi ti moun leve kouri pou pa wi wi e monchè se kote sa k enterese m nan bagay la yon menas yon sekirite k ta y.

M gen zanmi kap vin sot pòtoprens depi samdi ahh ya vin sot pòtoprens an prive de tanzantan chak kote yo rive yo tcheke yo. Wi wi sitou sitou jwè ayisyen yo m pa konnen kiben yo kote yo te ye men jwè ayisyen yo se de kamewoun bon nou pap fè piblisite pou ok se sa fè tou nan wout nasyonal la genlè se sak fè sa paske sou wout nasyonal la nèg yo pran pil tan sou wout la paske chak kote yon patwouy polisye. Men pandansetan, sonje, chak moman Akayè bloke. Kabarè bloke. Poukisa yo pa t fè pèmanans sa a? Poukisa yo pa fè l an pèmanans? Nan chak zòn prèske, yo fon tchekpwen. Non, y ap al di w yo pa gen efektif. Sa a se t on bagay pou de twa jou. Non, se sa yo pral di w kòm pretèks. Se zafè, zafè gade popilasyon. Donk, la a, yo te jis paske fifa se on bagay mondyal. fifa pa twò vle mele avèk politik ou wè yo entèdi menm menm de mayo ou menm kap òganize match la lakay ou menm de mayo avèk de slogan politik ou pa sipoze ta kite moun antre

Men e ou wè kanmenm ke mesye yo konnen paske si te gon ensidan malere k pase e otou de match la se pa sèlman anndan stad la non otou de match la e paske nap rele mesye yo gon delegasyon etranjè e nenpòt bagay ki te ka rive. Yo tap sanksyone Ayiti, nou te gentan pa menm ka jwe an Ayiti pandan yon bon bout tan, eksetera, eksetera. Direktè, banm yon sekrè direktè. Se pa popilasyon an, menm lè w wè k ap manje moun, kite yo nan kanibal, kite yo nan kanibal, ki pa vle wè popilasyon parèy yo non direktè. Se chèf yo ki pa vle wè popilasyon an wi. Wi, paske yo pa met kondisyon pou wè l. Byen si yo pa met kondisyon.
Imajine w, ou di ensekirite, kisa leta fè? Pou pran pèmi pò nan Pòtoprens, ou ka depanse pi piti depans sèt-ui mil dola ayisyen, karant mil goud si ba di mil dola ayisyen. Lè konsa li, li, li, li. Se pa konsi w'al nan biwo peye l non, Lè konsa li, li, li avyowe l bondye. Non! Yo ban w on, on bagay epi chak ane pou w peye de mil dola ayisyen Pou renouvle l pou w ankò. renouvle l ankò. Non sèlman ou peye tout kòb sa a pou w fè pwosedi an, Epi pou w sa, e, cheke e, e ba leta, Waldeck, e ba pou w leta cheke fè kòb la. Ralph, pou w cheke sesi sela, leta pa pran pil bagay men se woulman ou fè avèk tout nèg yo ki pèmèt ke kounye a la pwosedi an vin difisil nèg la k gen zam lakay li an yo rann li difisil byen si li vin pa ka mache avè l men direktè kèlkeswa jan ou tande an pòtoprens si w tande yo pran nèg ou jan w zanvi w avèk yon zam m ap toujou mache ak zam pòtoprens.

Lè sa a, jou malè a, ou te pran Se pa zaboka.
malè a ke m pa konnen non Sèl Ayiti yo Dodo, atansyon pou yo pou yo pa Bagay la, eskandal la se pa ou menm li kòmanse. Direktè, Menm si ou wè yo pap fè anyen. se pa pè m pè sa.
M pa pè l non pli tou. Paske m konnen sa. M konnen sa m ap fè a ilegal. Menm nan machin mwen, kòm yon sitwayen, m ap toujou ka mache avè l. Rezon an, paske lè nèg la atè a sou motosiklèt, l ap parèt bò kote w, pou wap wè ke nèg la ap lage kadav on goud pò a ansanm avè w. Di ke l pa dous. Li pa dous paske se leta ayisyen rann bagay la. Paske lè w ozetazini, an nou pran egzanp an Florid la, ou bezwen yon pèmi pò dam. Yo nèk ki al gade background Jean Vidas. Avèk sosyal sekirite blablabla. Epi yo gade yo epi yo voye dosye a Tallahassee. Epi m gen pèmi pò dam mwen. M ka mache ak zam nan machin mwen. Miami mwen tout tan sa mwen ozetazini mpa janm fèl paske mpa gen nesesite fèl teyto paske si pou yon nèg siwim Miami konn se devenn pam oubyen paske mpa abite kote nèg ap vann dwòg men pouvi ke nèg la menm lè lap vann dwòg nan direktè i gen respè pou ou. M konn ap antre lakay mwen a pye w ap wè nèg yo leve yo banm pase m pa menm gade dèyè menm m ouvè pòt m antre san kè sote paske m pa konnen manda fè m pa bezwen zam tou m pa bezwen pèmi pòt da Miami Ozetazini men an Ayiti obligatwaman fò w gen pèmi pòt da.
Antouka e e tout bagay te byen pase e e e.
Men se pou yon bagay te pase mal kanmenm. Mwen di sa, lò se Adèl. Menm si se Adèl ki te viktim nan jou a, pito bay ti pase mal, paske sa t ap trase yon egzanp tou. Gen de fwa, fason wi, ou wè gen sekirite, nou apresye sa, men si Adèl yon bagay te rive l tou, lè sa tou, yo ta bay pran plis konsyans pou Leta sekirize peyi. Bon, mwen panse lè yo ka sèvi de sa pou yo montre, lè nou vle. Nou ka fè l.
Lè kanaval nou fè l. Pou depite yo bezwen voye se ale. Kloklo. Tout depite vini anvan lè. Ebyen, gen yon lè nèg yo bezwen fè afè pa yo, lè leta sa bezwen fè afè pa yo direktè, yo konn tout fason pou yo fè. Sètènman. Tout wè w wè Anèl belijeran fè sa l vle a, se lè ke leta pa vle. Men, lè prezidan pa t nan match la non. Abityèlman lè se gwo match sa yo e. Li ka fatige. Kilè l sot Miami? Li sot Miami samdi swa. Samdi swa?
sa di
yo di miami te gen manifestasyon baz se vre bon petèt men m pa konfime l
nan nouvèl ou di mwen si m pa nan ti bout nouvèl ke m fè yo petèt yo gentan bay yo m pa tande l paske yo di nou menm nou pa vle.
Paske ou konn nèg sa yo san Florid yo ye. Wi nou pa vle nou pa vle dèfwa fè afè de moun. Men li tap lèd tou, li tap parèt lèd tou paske. Non li ka tou fè manifestasyon paske Etazini son peyi demokrat. Wi direktè, men lè se peyi a ou al reprezante, se pa se pa moun nan pou wè se peyi a. Non kanmenm e sa rive nan le mond antye, sa rive nan dot peyi kote. Ou pa gen de de de kòman ou di sa ankò menm bagay tout prezidan konn la yo etc. E konn gen de mouvman ki fèt kont prezidan Etazini, kont bon se e e Bush ou pèp ta lwen peye ou byen m pa sonje Clinton gen yon jounalis ki te gen yon soulye yon soulye sou li etc. Donk sa yo rive yo rive men nou menm isi a nou pa ale fè afè de moun k ap kreye de enfòmasyon. pou n ap releye yo san n pa genyen konfimasyon.

Donk sa a son kesyon m poze Leonidas. M ta renmen konnen on ansyen prezidan ki stati ke l gen. Eske li toujou gen paspò ameriken an oubyen gen paspò diplomatik?
Eske gen paspò diplomatik oubyen paspò pèsonèl e pa li ke li te fè demann? Paske imajine w si nèg la pral jwe kòm mizisyen, paspò diplomatik la pa gen anyen a revwa an reyalite.
Paske se biznis pèsonèl li.

Pi devan pwomotè a te ka gen pwoblèm paske tout nèg ki gen viza touris kanadyen yo. E kounye a sa te ka al pote atansyon a leta kanadyen pou konnen sou ki tip de viza nèg sa yo te vin jwe bal la. Konnya pwomotè a te ka vin gen pwoblèm pi devan. Paske se si ke pa egzanp Mauricio Mapdi eksetera mesye sa yo se si ke lè se sou viza touris yo te la. Ou konprann? Donk fò nèg yo veye a sa tou. Wi men poukisa? Men si ok l gen yon viza touris kanadyen jodi a men avèk yon stati ke se yon aktivite l pral fè ki diferan de yon viza touris kanadyen.

M te vle aswè a lanse yon apèl yon evidans. La, m pral kenbe menm kalm mwen an e ke m te fè yon fwa pou youn nan konpayi de konstriksyon isi yo. M pral kenbe menm kalm lan pou m lanse yon apèl yon evidans a Depite Jean Marie Florestan. E fò m di dayè ki se yon zanmi pèsonèl pou mwen. Fondasyonèlman, anvan ou di sa, Joseph, moun Richard bay Peralt plè anpil, yo di ke Jean Marie Florestan swadizan ke se depite komin nan, moun yo nan difikilte avèk yon transfòmatè, nou gen yon difikilte ak transfòmatè, kwak yo te vin mete yon ki yo repare, men pa konn, paske yèswa lè vin ke gen yon spak ki fèt ankò nan menm transfòmatè a, nou wè zòn nan te nan fè nwa, m pa konn si se yon blackout jeneral li te ye, men jan bafou e sal an swa, oubyen fis ki abite nan ri a, menm lè ke li pa la toutan, men gen yon sekirite k ap dòmi anlè kay li. Men ou mwen fi se ka fon demach m kwè yon depite ka fon demach pou fè yon boudjè lòt oswa lòt lè gade moun Gonayiv ki an difikilte yo yo fè apèl a Chòzè ki depite Ènri i fè moun Gonayiv jwenn transfòmatè sa tèlman vrè jodia jodia nan wikèn nan la Youri Latortue avèk Kantav ay bat pou retire transfòmatè Chòzè a.

Timoun move gou, non, timoun kòmsi k ap manje anpil epi yo tou se 9 lit k poko plen, sa vle di nan la ri, tanmen 9 lit plen. Pase pa santi l ui.
Ladanti yo benefisye anpil bagay an Latibonit. Donk mwen panse ke Oplan te ka egzije, pandan l ap batay kont gouvèneman, li te ka egzije Pòdepè bezwen sa, Pòdepè benyen sa, Pòdepè benyen sa. Oplan tèlman pa renmen Nòdwès, li vin gon èn nan zòn nan. M pa konn si li pa renmen l. Wi, m pa konn si li pa renmen l, men m lanse apèl la a 3 senatè sa yo. 2 senatè sa yo.

Donk mwen m panse sa Eske prezidan Jovenel konn sa? Wi li konnen.
Non m ta renmen konnen e bon kon di konnen an. Bon li gen delege li gen vis delege epi li gen tout zanmi sa yo direktè li konnen. M pa kwè vis delege delege ka di prezidan an bagay sa. Wi men yo kapab se se an al nan zanmi yo. Se sa l ta dwe ye an al nan zanmi yo. Se doleyans. An al nan zanmi yo bon menm zanmi yo tou ah m pa konnen. Men mwen menm, m panse nan moman sa a, pa egzanp, jan w sot di a, kote depite Jean Marie Florestal an vedèt la a, Li pa di sa pou Jean Marie t ap mande tout bagay pou Repo Libète. Mesye, m pa kwè on motè, mesye, on motè, prezidan Sou Jovenel gen 2 zòn, mesye. Sou Jovenel, Repo Libète yo sou on kontenè la. On motè, menm a kredi, gen 2 zòn, kounye a la, k ap kraze brize la, y ap ba l on motè. Donk, menm a kredi, mesye, e mwen m ka, mwen m, mwen m, mwen m, san wè m di sou radyo a, m pa bezwen moun ap rapòte. Bon, m rete dèfo blòk 5 la.
nan palman an. M pa bezwen m pa bezwen moun al rapòte Depite Jean Marc Vincent sa. Mwen m ka di l pèsonèlman e m ap di l sa pwochèn fwa ke nou kwaze. Donk si gen moun ki ka di Senatè Kedlè sa, gen moun ki ka di Senatè Louis Hollande sa, mesye fè yon ti feso la a di Prezidan Jovenel, bon si w vle nou vote Premye Minis lan pou ou la a, premye jès pou w fè la a, Bay Pòdepè yon bèl bon 2 botèl la ka bay tout Pòdepè avèk anviwonn bon m te ka di tou se, an atandan, wi, an atandan lòt travay k ap fèt yo.

Moun pa ka la la moun pa ka repwoche edh anyen paske fò gen matryèl nan men li bay kouran byen ke anpil moun kouran 200 kòve vòl nan gri gri e malgre gen pwoblèm de tanzantan ap ka gen pwoblèm malgre yo vin ranje l men genlè gen yon bò ladan l ki tou ap bay 200 kòve vòl nan non oblije pa itilize l ditou.

Depi sou Martelly. Ou poko al an bus la ou poko fin minis nèt non. Se lè ou rive nan palman ou wè w chita lan ranje a. Agedò Agedò ap rekondwi paske kidnap fè l bon kanmenm Kimilson tout nèg yo Antouka Yo lè sa Latortue bay yo yo ta va Epi minis edikasyon an li trè ou wè misye trè trè Trè alèz konfòtab adapte l avèk pouvwa tou paske se youn nan minis dèfwa ki kite wòl minis edikasyon k ap defann pouvwa anpil.